Yon gran bonjou bonswa ak ak tout moun ki pral gade videyo sa Nap di yon bonswa patikilye ak chak ansyen abòne nou yo Donk ou menm ki ap gade videyo sa pou la premyè fwa Non mwen se Anabelle Coriolan e nou swete w deja byenveni sou platfòm nou an Nou se yon ayisyen natif natal ki ap travay yon fason pou n enfòme e fòme Kominote Ayisyèn de tout sa kap pase an Repiblik Dominikèn. Donk jodi a, nou vin fè yon ti analiz, nou vin fè yon ti pale konsènan pwogram ke leta dominiken mete sou pye e yon fason pou yo kapab konsyantize popilasyon dominikèn nan a rete an konfinman. Donk fò mwen di w ke nan sousi pou leta a te ka montre li solidè ak popilasyon an, donk li mete yon pwogram ki se Quédate en Casa ke m toujou di nou nan videyo pase nou yo ki se an kreyòl Rete Lakay. Donk nou kab di ke pwogram sa a se jis yon sòt de pwoteksyon sosyal kote apati de pwogram sa a yo sibvansyone yon fon pou yo kapab ede famiy dominikèn ki plizoumwen vilnerab. Donk, famiy ki pli vilnerab yo, yo gen yon fon ke y ap jwenn nan men Leta dominiken, ki se yon total de 5 mil peso. Donk, si nan famiy an, gen yon pèsonaj ki ta nan laj 65 an pa egzanp, ou di mwens ki genyen yon eta de sante trè delika, donk famiy sa ap jwenn 7 mil peso. E fon sa a, e yo bay li chak 7, chak 21 nan yon mwa. Fon sa te kòmanse bay apati de mwa davril. e jiska me e selon pote alò selon vis prezidant e de la repiblik ki se Malgadeta Cedeño li te fè konnen ke endepandaman de jan sitiyasyon an ye yo kapab kontinye fon sa jiska mwa de jiyè depandaman de jan sa ye donk fò nou di ke leta e te pwojte e yon totalite de 1,5 milyon Dominiken vilnerab pou yo te kapab e bay fon sa. E jiska prezan mwa davril, yo te touche 811 mil famiy deja ki te gentan jwenn ti fon sa a, e ke yo mete yon slogan deyò ki se Como el es primero. Cela veut dire que il y a pas à sortir de là pou manje se li ki gen avantaj donk fon sa a se pou ede popilasyon ki rete lakay yo ki pap travay pou yo ta achte nouriti yo mete lakay yo pou yo manje. Donk janm di nou an, se yon total de 5000 peso ke chak fami ki trè vilnerab genyen pou yo jwenn. Byen antandi, byen antandi, gen anpil dominiken, anpil famiy dominikèn ki poko janm jwenn kòb sa. Ok. Gen anpil pale kap fèt, anpil moun ap pwoteste paske anpil moun poko jwenn ni, menm jan anpil moun tou kòmanse jwenn kòb sa. Answit, genyen sa ki rele pou moun ki nan travay fòmèl yo. Travay fòmèl yo ki ke ki pran desizyon sispann anplwaye tanporèman e Leta Dominiken mete yon lòt pwogram,

Jisteman, li gen yon pati pou li bay anplwaye l. E, travay lan tou, piske se li ki sispann anplwaye a tanporèman, li genyen pou l prezante devan Ministre du Travail pou l al bay done anplwaye sa a. Li gen de, de pwosesis pou l suiv, yon fason aske pou l mete, pou l rantre anplwaye sa a nan pwogram sa a ki se FACÉ, yon fason aske pou anplwaye sa a ka jwi de avantaj lan.

www.quedatencasa.togo.do Donk lè w rantre sou pòtal sa a, ok, y ap mande w done w, y ap mande w nimewo kat didantite w sa yo rele an Repiblik Dominikèn sedola a, pou yo kapab wè si w anrejistre. Donk lè w fin rantre l, non w ap sòti nòmalman, answit y ap gen yon mesaj k ap di w èske ou fè pati de pwogram Quedatenca sa a, ou di mwen si w pa fè pati de li. Si w pa fè pati de li, yo fè w konnen ke w nan pwogram ki se FACE a. Ok. Answit yo di w men ki montan ke yo depoze pou ou. Donk si ou ta jisteman rantre nan pòtal sa a, ke ou pa jwenn enfòmasyon, pandan ke w nan yon antrepriz ki fòmèl, donk ou mèt kontakte resous zimèn travay ou, paske se resous zimèn travay ou ki genyen a wè ak pwosesis ki pou fèt an fason aske pou yo ka depoze montan sa pou ou. Ok. Mentenan, ki kote nou vle rive? Nan moman e nou panse ki pli di, moman kote pandemi ap ravaje mond lan, ok, E m panse ke se nan moman sa a pou yon gouvèneman ta fè prèv de transparans, ta fè prèv de solidarite pou yo kapab ede nasyon yo. Donk, jounen jodi a, nou dwe konprann pou ki sa Repiblik Dominikèn toujou parèt pli gran devan peyi pa nou ki se Ayiti. Ok donk jiska prezan gouvèneman ayisyen pa nou an yo pwomèt chak moun yon montan men jiska prezan pa gen yon moun ki ko di ke yo resevwa montan sa donk m panse ke se senp se vre ke ka manke estrikti se vre ke pwosesis yo pa menm men pa kont nan moman kote ke Moun yo bezwen yon soutyen, moun yo bezwen solidarite gouvèneman an, m panse se youn nan moman kote ke gouvèneman pa nou an ta ka kouri fè prèv de konpreyansyon pou yo kapab mache vit epi bay pèp lan, bay kouch ke nou jije nesesè lan, bay sa yo ap ba, sa nou vle ba yo an. Donk, mwen te vle fè ti rale sa a pou m ka montre nou kijan. 2 peyi, se vre ke se 2 peyi totalman diferan, ok, se 2 kiltyon totalman diferan, men se pou montre nou transparans, byen ke jiska prezan anpil moun dominiken, Repiblik Dominikèn poko resevwa kòb, anpil tou resevwa, byen antandi jiska prezan genyen manifestasyon kap fèt paske gen anpil moun kap mande pou yo kapab jwenn 30 pousan de sa yo rele fon de pansyon ke. yo ta sipoze jwenn men tou yo fè prèv de transparans yo kòmanse chak moun kòmanse jwenn ti fon ke yap jwenn nan e moun ki nan travay fòmèl yo yo kòmanse touche ti kòb ke yo sipoze touche an mentenan kot sa ke gouvèneman ayisyen an paka fè la. Eske sa oblije fon dram? Eske manifestasyon oblije fèt pou sa? Eske moun dwe mouri pou sa? Eske, m pa konnen. Donk m panse la a gon refleksyon ki pou fèt. Ok. La a gon refleksyon ki pou fèt, gen on lòt bagay ke nou sipoze fè pou nou kapab fè peyi an mache. O mwen kopye sou on lòt peyi, gade ki sa l fè, o mwen pou nou kapab fè l. Donk ou menm ki nan on travay fòmèl, ki sispann pwovizwaman e ki poko jwenn fon w lan, oudimwens travay ou poko fè le nesesè pou w jwenn li, oudimwens ou pa konnen ki kote pou w al verifye si ti kòb pa w lan tonbe, ou ka monte sou pòtal sa ki se www.quedatencasapuntogob. Punto de pou w kapab verifye. Donk, mes chers amis, se te tout Enfòmasyon ke m te pote pou ou, m ap raple w, m p ap janm sispann raple w pou w abòne ak kanal nou an, pa bliye ban nou yon like, kite yon kòmantè pou nou pou kapab ede travay la avanse, e pa ezite pataje videyo nou tou ak tout zanmi w e fanmi w yon fason pou kapab sipòte nou. Donk nou remèsye w paske w t ap gade nou, mèsi pou ti tan w e a la pwochèn. Au revoir.